Oh hello gad m sezi bwè ti mesye Biden yo gentan nan pile tax pou moun wi la. Saw dim lan an.
Gad konesans nou rive lwen. Ou gade ou wè tout ap eksplike yon bagay de imigrasyon. Bon m gade m wè youn la ki pako gen 3 jou depi l rive la li gentan ap eksplike w egzakteman men kòman etazini ye. Met tchanpan an deyò. Se ri wi ou poko janm wè nèg chili ki poko gen 6 mwa bò isit la kap eksplike w men kòman etazini ye. Ahh ou pa ta di liv dat. Dènyèman m wè youn ki fin anraje lap di w fanm boston li bon konbyen tan ou te gentan gen nan vi yo ou konn fanm boston fanm boston pa renmen benyen fanm nouyòk pa tiyis fanm kisa ou konn nan fanm sa vle di se sa peyi a pran kou m di w wi.

Koupel pa kitem soufri la menm. Nèg chilien lage nan damou an tou wi rache plim nan tounen lap kriye baby brebo I love you epi poop koul fin jwenn rezidans dizanl poul kouri wap chèchel di jibyen sa di menl sou mata pèl nan la wale wala tout polis san moudal pou al bal polis tonnè krazem chèche lòt Lò ou wè kou rive nan lokasyon di pyè sa di we located, we located ooh. Zafè si nap renmen ann renmen, si nap vòlè afè moun ann vòlè, si ou vin la se pou rezidans se pou afè moun ou vin vòlò ou vin fè pran pran rezidans lan pou kouri vini di vin a tout figi w pase se renmen lanmou pa yon plezantri afè bak bat. Lè nou se de fanm nou pran frape ti nez bòbòt nou epi lè ap souse fout vant koulos lòt lè ap pase lang nan afrik di sud lòt di dous ay mèdem. Em pa kwè Adèle ap janm jwenn yon nèg ki renmen l konsa non. Ti John koupe sa a mwen tanpri. Ti dance se premye stud ki fèl pipi wi k fèl fè je dou.

Depi devan w ap fè moun varye ou dous Depi w gon koko ou poko janm fè yon vakabon varye la pou l wè lannwit pou l di lajounen ou poko dous Pase ti dòk di konsa li menm li te renmen Men sanble ke Adèl li menm se yon kenbe men li te bezwen Lanmou pa yon plezantri Ou konprann nan? Lanmou se pa yon plezantri.
Lanmou pa yon plezantri. Sa chaje.
Pitit ayisyen isin anpre moun kochon konsa oh majorite pitit ayisyen k fèt isit kochon pa edike mal elve dyòl yo long. Big up big up big up big up. You want to big celebration with my fans every day come here Si w bezwen pran pi gwo imilyasyon nan vi w, antre nan yon biznis ayisyen kote ke se pitit li k ap vann Swa pitit li fèt isi a la pou w wè Ou pa konn pale anglè pou w wè timoun sa k ap vide de seri de anglè sou ou

Li blaze w! Epi tout sa w di l an kreyòl yo l konprann yo. Men l pap pale kreyòl pou ou. Ta fout bat yo m fè yo pale kreyòl. Ou atè tèt genyen mesye. E pa pale non li pa pale se imilye w pase manman l mete l ap vann li yo pa vle vann. Timoun isi pa ede paran. Epi lè fini ap di w this is America. This is America de what? Chak peyi gen bagay pa yo, Ayiti moun pi edike ke isi a. Pitit ayisyen isi nan premye.
Antouka e bay yo tèt chaje tèt chaje. Twenny twenny fò konn gen foto san filtè menm lè w te nwa ou fè yon foto w sanble a Roberto Martino lè mond nan vini ou fin kraze relasyon a kraze ki mele w. Ese se konsal ye Jan medam yo fèl la e konsa poun fèl tou nou menm ti mesye pase moun ou wè nan foto a moun ou wè kap chay bright la kan bright chèlè lè w al souli wal lakay li epa moun sa ou wè nan se de moun strikteman diferan se apè si lapolis ap chèche moun ki nan foto avèk moun ki se mèt foto ak poste foto a lapolis ap arete moun ki nan foto a. Ay bègèl! Paske se pa bagay ki sanblab menm menm jan wi wi Sterline kòman l rele ti pitit yo te arete a e sa fè m pafwa kèl vye kòmèt de li m gade foto a m di men sa epa ti pitit la men se ti pitit sa m konnen l pa nwa men lè nou arete moun sa pita se kèk moun nan trave n arete epi nou n ap sal non ti fi a yo di m non se pè Joli se li menm se apre lè m sonje m di a iphone 14 iphone 15 pa gen foto san filtè. Ti John koupe sa a mwen tanpri. E se lè sa a m wè wi e li menm yo te arete a. Fake 2024 pa gen foto san filtè patnè 2024 konn gen.
Bay foto a filtè sa li bay pwoblèm wi medam Kounye la yon nèg wap an koup avèk yon fanm frè Avan kou yal depanse kòm se djèdjè anpil gason toujou renmen depanse fanm pap depanse nou menm nap depanse Avan kou yal depanse kouri al peye kay ou kouri ou pran al fè de seri de bagay pou yo ka di ou bon gason lè fanm nan lave vizaj li lè li vin wè ou fè l lave vizaj li pou ou wè vrè vizaj li frè apre sa la ou ka al dòmi avè l ou leve an demen maten lwa ap pran ou ou panse ke ou panse ke ou pran nan bann chanpwèl Paske anvan l dòmi, l ap retire mekòp la, l ap retire cheve yo. E ou pa ta abitye wè l konsa. Ki sa w pral fè lè w leve? Imajine w leve bò katrè di maten. Ou pral pipi w. Tèt chaje. Bon, twòp bagay di, twòp bagay fèt.

Wi, m te bliye sa. E misye ki fè m gade fòm nan. E misye, e yo menm di tenis la bon yo menm. E fini, yo menm di tenis la bon. E vre? Mwen m sou li a nou. Letènèl.
Fèb la vle li eseye priye la priye. Antouka, avèk priye, blan, lapè Bondye avèk nou tout.